sou paj li. Mwen te, mwen te, misye te mande m pou te kisa m ap gaspiye video lin yo. Pou kisa m pa ranni. Paske m te tou vin a viziblite. M vin ak tout viziblite yo. Ok, ou vin pran limyè. E li k te bay limyè. Premye fwa, premye fwa misye te fè 400 moun nan yon live. Li te pase video m. E video lin li pase. M genyen yo nan achiv. Ban m moutre w. Ou wè mwen menm? Mwen gen yon bagay ki rele, ki rele data. Mwen gen yon Teknisyen an. Mwen gen yon yon e mwen ka stoke. Moun yo gade ban dèyè a rele. Sa m ka stoke.
Ban dèyè a rele. Pou bagay mwen stoke pou misye pou m revann se bagay si m lage yo. E nou gen anpil tanperans.
E misye banm banm tout di w sa. Bon lè n ap fè. Lè m te nan live lè m te lè m t ap monetize w la. Lèm tap monetize paj Facebook ou a. Nou pa pale avèl a moun santi moun ap pale fina avèl a. Lèm tap monetize paj ou a kòm m te di gen anpil moun kap di eou ba li nimyè lèm tap monetize paj ou a mwen te record ou lè ke ou te di ayiti pa pral pi fòs kote a m te record ou. Pa fè sa ou pa dwe lagel konsa kitel sipriz a nan pa sot kraze bagay yo a.
Haiti gen anpil bagay zanmi menm jan ou wè w fò a. M te konn kiyès ou te ye. M te konn kiyès ou te ye, ou konn sa fè m te konn kiyès ou te ye? Paske chak fwa ou rele m, ou pale mal de Morvan, mwen di m ka nan plas la yon lè. M pa konn ri kòde moun. Men m te wè atitid ou sou rezo a, se yon nèg konsa w ye. Mwen te wè atitid ou avèk moun ki zanmi w. M wè atitid ou moun ki te met bo limye ou te konn ap di yo mèsi sou rezo a. Kounya w leve kont yo. Yon nèg pa ka jounalis. Ou di w se yon jounalis pwofesyonèl. Kòm etik pwofesyonèl, ou pa ka ap atake jounalis parèy ou non. Ou te te gen nenpòt zen avèk jounalis parèy ou. Depi w bezwen monte anlè ou jis. Ou pa bezwen fè sa. Non ey cheri pa fè m sa. Ou bezwen monte anlè ou voye yon kado pou m kaba bò w oh. E chak jou pou m vin la m ap fè bouch m fè bò kyè oh non cheri oh oh. Ou konprann? Se a di ke se yon nèg ki vrèman te. Vrèman te. Yon moun ki di l panse se buzz li n ap fè. Rete.

Ou vle pou viral pou. Ya fòk vwam viral. Ou pa vin pou lapè non. Morvan m pral pale avè w men. Achte ti koze lakay la. Mwen atitid ou kont madanm mwen. Men kèm fèm mal pou ou men. Sa fè kèm fèm mal pou ou. Se paske moun wap rele zanmi an frèm. Li pa zanmi w. Premye fwa li vin lakay ou. Premye fwa l vin lakay ou li rele lan telefòn mwen. Lè sa madanm mwen te okipe. Se telefòn pa m li te rele. Li di m èske Lynn la? M di l Lynn okipe wi. Li di m o! Anben mete Lynn sou spikè. M mete Lynn sou spikè. Msye te degaboure bò tèt ou. E drog dilè wi li rele w menm. Gon moun ki di fok nou pa fè manti. Non m pa fè manti non m jire. M jire sou la vi m. Cheri ou pa bezwen fè sa. Wè bagay sa nap di la yo moun mwen yo. E sa map di nou an e bagay nou kenbe depi lontan. Paske nou pat vle rive la. E tout otan misye map tching tching misye pou l fout mwen manda. Paske pou m dezabiye l. Bon se e lè konn gen koze la jistis se lè sa k pral gen koze nan la repiblik. E mwen telman anvi misye. Hoo my God. Mari m te di ou te ou toujou ap bay zoklo a bobo. Mwen pa zoklo. Ou pa nan zoklo ankò?
Non. Sa w fè?
Sa m fè?
An. Oh. E djòl kochon, se nouvo non misye sa. Se djòl ou genyen dèyè rezo sa pou pale moun mal. Gen lè sou jèn li wap kase djòl li. Non m pa ka kase djòl misye, misye yon lach li e. Pwè an l pap sòti, l pap al pyès kote, li pap bagay. E sou te kwaze avè l san mwen an. Zanmim m pa pou moute rezo a men grenn mwen plen oh oh oh grenn mwen plen oh oh m gen maladi e map ret tann ou m pa ka ret tann poum parèt devanw. E sak rele bwa dèyè bannann nan wi banm kout. Marim.
I have a husband. M pa ka ret tann poum parèt devanw men poum moutre w ki bwa m chofe blòdè. Hep. Poum trase yon egzanp pou ou sexy pa gen moun. Poum wè lè Lynn fè pòs poul diw konsa ke sa wap fè a pa bon epi pou pranl pou atakel epi wap vin di wap travay pou peyi wap di se travay yo pa vle w travay menm ou rizye anpil se devan ou bliye lè w relem pou dim konsa ke Lynn ap gaspiye videyo l yo. Nan e sa frè mari Neheng te fè. Mwen gen sa record wi frèm sim lagel menn li pap bon pou ou non menn. E paj la, e e paj la l te mande w, paj li tap bati a. Ou mandem pou bati paj ansanm avèm m diw yo, m pa fè bagay sa yo, m pa gen tan pou sa yo. Poum vin koupe video pou, mezanmi m pa fè bagay sa yo frèm, ou pwofesyonèl mwen ye. M pa fè bagay sa yo pou ti vagabon. Ou pa respekte fanm, ou pa respekte pwòp madanm ou, wap vann madanm ou trè mal anndan lakay mwen an, em tap tandew men. Ala frekan, eske se pa ou menm ki fòse mariw la pale, e sa m toujou di nou. Non, ou pa ka fòse mari pale men, zanmi, e 13 ans wi m gen la. M toujou di nou sa, ki koze sa. E mwen bil fanm sa wi ou wè la. E sa yo pa konprann nan. E mwen bil li. E sa nou pa konprann nan. Bon map tou diw sa, madanm mwen pa nan politik e mwen ki nan politik. Ok, m pat konn sa.
Non, m te konn sa. Èske n te konn sa? Ou konn konbyen pòs mou li?
Ou te janm konnen pòs m ap fè yo, e pa mwen menm ki ekri tout ladan yo? Pi fò ladan yo pa mwen ki ekri yo, ou te konn sa? Ou te konnen gen seri de videyo m ap fè tèt pansant lan se mari m li ye? Moun k ap, moun k ap striktire l, ou te konn sa? Mikey,
si w te fè Theriel yon bagay, Mande l padon. E bagay ou te fè la l te di e poutèt manman l. Ou fè ke manman l kite peyi etranje. Ou fè manman l kite peyi etranje. Ou fè l al Ayiti. Si manman l te Etazini, manman l t ap antre Etazini, li pa t ap mouri kounye a. Ou fè manman l pèdi. Lè m di misye, poukisa ou pa aplike pou yon lòt viza? Misye di a, lè sa manman l te gentan malad. Misye telman menteur li ap moutre ke li li toujou ayiti li sendomeng wi lap moutre l ayiti atake moun ki konn al ayiti humm
cheri banm pran medam yo ki emm e mwen kap pran moun ou pap pran moun ankò ok
kite jan robè m kite mawozo m lè lap kraze se mwen l kraze lèm al an vakans se nan wèl mwen m al an vakans.